Jeudi 19 octobre 2023 Et jeudi an eh, Nou poko al sou kanal la non, nou fon ti break Nou vini Okap, nou vini Okap Sou boulva Okap, sou boulva Okap Ayisyen Sa se boulva Okap Ayisyen So nou vini okap nou nou vin fon ti obsèvasyon espesyalman nan pò okap la jan nou kapab wèl la sin fon ti zoume nou kapab wè genyen youn genyen de gwo bato ki la dòk sa se pò kap ayisyen ki anfas nou la e sa ke nou vle atire atansyon pandan ke fwontyè a fèmen nou kapab wè tou genyen avyon nou kapab wè yon avyon la sa se Avyon Sunrise k ap vole la k prale Pòtoprens. Donk vi a sitiyasyon fwontyè lan ki fèmen an la, nou vini la se jis pou n kapab di w ke apa de Fòlibète ke n ap mande pou yo ouvè pò lan, men yo opòtinite ki gen la Okap. Tankou Okap Ayisyen la n kapab wè l la a, nou wè sa se nan dwàn nan e sa se pò Okap la ki gen gwo bato sa yo ki vini, ki vini a konntenè, ki chaje machandiz. N ap mande a dyaspora a. Diaspora a. Mezanmi men yon opòtinite. Bato ki la yo gen ki soti Miami, gen ki soti lòt kote, men yo pote machandiz. Kòmanse a panse avèk altènativ. Fèmen fwontyè a se youn, men kounye a kijan n ap fè pou nou kenbe. Mache Okap la la m wè gen anpil manje ladan li, gen anpil pwodui agrikòl ki soti nan depatman Nò a la, Ke moun Wanament ka vin achte, lòt kote ka vin achte. Men li pa sifizan. Kesyon lwil, kesyon diri, ke nou poko ka vrèman founi mache a o nivo lokal, donk nou pa gen ase resous o nivo lokal pou nou kouvri tout mache nan peyi a. M panse ke dyaspora ka panse a pò Okap lan, ann atandan ke Fò Libète n ta fon bagay avèk li, paske li gen tout potansyalite yo. Epi nou genyen. Plèn e nou genyen pò ki nan sid lan, le port du sud, port du sud ki twouve li nan baie du Mel nan komin Sen Lwi di Sid, li menm li prè pou l ouvè men leta poko janm bay otorizasyon, yo poko janm lanse operasyon yo ladann vrèman, men la Okap lap fonksyone, nou kapab kòmanse voye dè pwodwi, dè machandiz nan pò Okap afenke nou kapab. e mache wanament lan, mache daabonn nan e li fèmen nan bò dominiken men mache fwontalye a se 2 mache se daabonn e wanament donk se 2 gwo mache nou te konn itilize pa dominiken an sèlman kounya an nou fè tout sa ki posib pou nou voye machandiz mete nan mache ayiti an pou nou sispann enpòte e manje nan men vwazen donk jan ke psogran di l fèmen fèmen nèt toutotan ke prensip e M kapab di egzijans ke nou fè yo pa respekte. Donk, la a m te vle atire atansyon nan sa. Nou wè 2 gwo bato sa yo se prèv ke machandiz antre Okap. Machandiz antre Okap, kontenè antre Okap, machin antre Okap, sa vle di nou kapab voye machin, nou kapab voye machandiz. Donk, nou gen ti pwoblèm la pou fwontyè la ki fèmen an. Nou ap defann dinite nou, men tou Mwen menm enkyetid mwen se apre kelke mwa oubyen pou konbyen tan nap ka kenbe konsa eske lè nou ouvè li pa pral yon wonte pou nou donk fòk nou pwofite de kò okap la pou nou kòmanse voye machandiz pou lè si yo pa ta deside reponn a egzijans nou lè si dominiken pa deside gouvènman dominiken di li pap reponn a egzijans ke nou fè yo asavwa ke yap fè nou tcheke paspò chak mwa yap fè nou anbann egzijans yap imilye machann nou yo pral achte lakay yo kap fè yo fè kòb malgre nou enpòtan pou yo donk. Men opòtinite la, voye spageti, voye lwil, voye diri an atandan ke nou pwodui diri lakay nou. Sa yo nou kapab voye yo la a nan pò Okap la. Gen anpil lòt materyèl, anpil lòt pwodui ke nou ap achte nan men vwazen ke nou kapab voye yo la nan konntenè Okap. E pi, nou konnen ke pri yo ka chanje. Men pri yo ka pi mal si nou pa voye l ditou paske lè sa a yo pral pase nan kontrebann, y ap vann li pi chè. Mwen prefere ke nou voye l la menm si ta gen yon chanjman nan pri yo Parapò a lè n te konn achte kay vwazen, piske n konnen ke kou yo se pap menm, parapò avèk ke nou pral peye ladwàn, nou pral peye bato, men rezistans la n ap kontinye fè li e nou kapab soufri pou yon ti tan annatandan ke nou vrèman pwodui dè manje onivo lokal pou nou kapab E leve diyinite nou pi wo e jwenn etandye. Donk se sa m te vle atire atansyon nou. Donk la mwen twouve m sou boulva Kap Ayisyen an. Nou wè boulva a gen otèl, li gen li genyen restoran yo. Donk e se sa. Donk e yon pwochèn fwa m ap kapab rantre nan dwàn nan, m ap kapab e montre nou plis bagay. Donk e se yon bèl ti peyi wi mezanmi. E m sou boulva la bò lanmè a la. Li te ka pi bèl men e kanmenm se enteresan piske pa rapò anpil kote ki gen lanmè e menm nan nò a la tou gen anpil kote ki yo pa fè travay sa yo donk boulva a plizoumwen li li atryan.